Eske n gon moun kap panse pou nou? Si yon moun pa ta konn definisyon kochma kel vin an Ayiti lap konn sal ye. Nou gen peyi? Lontan lè yon moun ta pral kay yon paran fanm li te oblije veste, kounye yo te konn pran nèg a vès pou serye. Kounye depi nèg a bezwen vòlèl parèt li veste, l abiye poul kase kou. E youn nan bagay kap trakasem se nèg ki konn doulè solèy la, ki konn doulè mizè a, ki sòti nan tèt bwa mòn ki vin kenbe pèp la an otaj, jiskilè n'a di yon mo? Pou mwen menm ayisyen se youn nan pèp ki pi kourajeux ki egziste, nou pa vivan, nou sòm dè survivan paske n'a bat pou jodi pa touye nou poun ka wè demen, dlo, kouran, edikasyon, sante, sa yo ta sipòze primòdyal, an ayiti ou gen kòb ou pa ka jwenn sèvis ou bezwen an, e nòmalman pou Trump trete nou de anus paske nou pa gon moun k'ap panse pou nou, kot gouvènman an, sa prezidan di nan sa, nou gen prezidan?

Fòl fè jako pye vèt nou pa konn kilè ayiti son peyi sipriz li ye nenpòt kèl moman ou leve ka gon lòbèy ka gon lobo pete kounye depi yon wout kraze ou mèt konnen son senatè k ret nan zòn nan yo pap fè wout la mi yo pi pito chanje modèl machin ki gen ki ka fanndan yo pi pito gen djip yo pi pito gen zo reken jiskilè na di non jiskilè na di sèt ase depi ou gentan wè palman ou wè pal ki vle di pale depi ou wè man ou gentan wè se mansonj li tou dil pal man pale epi bay manti premye kote poun ta eradike rele chanm nan Ayiti bloke nan yon chanm e se menm nèg sa k fè menm lè m ta fè yon kay menm chanm pa anvi met ladann menm palman nan dlo kòman pou ti jèn yo pa tonbe nan kawach nan 10 an n pral wè kòz peyi an lèw gen yon jèn ki ta sipoze lekòl e nan plezi l ye kounye la yo fini yo lekòl yap travay yo pa vle ba yo travay kounye la imajine w kounye yo pa gen anyen nan tèt yo yo sèlman gen dèyè kounye la ou imajine w kòman pou fè pou pa gen anpil pwoblèm demen si Dye vle m gentan wè nèg yo se kisa fè se ogmante to chomaj la pou lè

Nèg tankou Anel, ou panse nèg se pa viktim yo ye? Nèg a nan mizè l nan grangou vini ou ba l 50 mil dola, kòman pou l fè pou l refize l pou l pa al touye moun nan? Bal nèg sa yo pa janm fini, nèg yo konn ki gwo zam kote yo jwenn yo? Pou yon moun kounye pa kanpe pou l di non sa fini, ret la, mesye mizisyen yo sa nap fè? E ret la fè tjou ap pale de kòb de sesi de sela de selòt bon sa nap fè? Lè w pran mizik nèg yo vire yo pa gen kenn fon, kounye sak ta bon yo pa menm pase yo menm, ap pale de Bagay, yo pale de kob, yo pale de sesi, yo pa gon, nou pa gon goud mesye, sispann a ipokrizi sa, peyi a bezwen chak grenn moun, menm la sendomeng pou moun ale, 138 dola yo mandel, men pou ayiti 1000 dola ameriken lè la yo bay mande poul vini, kounye pou nou pa gon moun ki di non, pou nou gon palman, pou ekip nèg avèk vès menm, kenbe yon peyi nan gòj, epi pou yon moun pa di non, mesye nou twò vòlè. Chak grenn moun ou wè nan lari pa gon zam nan menm, son ewo li ye, paske yon pèp ki an manke nòmal pou l vyolan wi, ou nan yon peyi, ou fè yon biznis oblije tou mouton mi blòk ou pa konn kilè yap voye wòch, ou pa konn kilè ap gon lobo pou pete, jiskilè? Kounya mwen menm pou m kretyen pou m aksepte yon bagay konsa, pou m di wi nou bon, nou anfòm, jiskilè? Bagay ki ta sipoze fè n kriye, se blag nou fè avè yo, nou fè spektak avè yo, moun ap ri yes, yes, yes, nou fè ti komik avè yo, oh gade Jovenel, epoutan pou nèg la, pou n pa kare l anmwey, pou n di non! Li lè pou pastè yo, Voye fidèl yo al lekòl, voye fidèl yo al travay, li lè pou legliz yo sispann pede fè jèn lasemèn, voye moun yo al lekòl paske yon peyi pa devlope sèlman avèk lapriyè, lè yon peyi devlope ak travay, li devlope a doktè, li devlope a medsen, men lè tout moun pastè, kounye kiyès ki pral travay ki pou bay dim nan legliz la? Nou tout konsène, ane kap vini ap foun kanaval nan fyèl nou, nap mare figi nou an bon odasye tou, nou pral gouye ladann. Yo va depanse dè milyon dola nan kanaval, lopital jeneral, nou moun ap mouri pou yon ti tès yo pa ka fè, moun ap mouri pou yon piki yo pa ka pran. Kounye yo di yo ap kreye anplwa. Konbyen moun ka fè plis nan vann byè nan kanaval? Apèn 5 mil dola, 25 mil goud. Kisa yon konbyen kòb yon moun ka fè? Lap pede vann byè. Men nou la pou n envesti nan sa k enpòtan yo. Sa prezidan ap di nan sa? Li premye li fèmen bouch li. Ou manke leadership epi ou pat poze kandidati. Bann mechan. Nou pran tout pitit nou nou voye yo lòtbò epi nou menm isi a nap peri pa gon moun ki pou di yon bagay. Nou twò visye mesye. Omwen fò gon moun ki ka panse pou jenès la. M paka yon jenès konsa lap deraye nan tete epi pou m paka kanpe pou m di non. Yon dènye lye Anel poukisa l pa pale? Poukisa n pa tande dèyè bay la frèt pase si l pale gen moun kap pran kòd e je fè 400 zan lap toupizi Izrayèl. Farawon te tonbe kanmenm.